Pèp Ayisyen. Pèp Ayisyen. Nou menm se yon pèp nou ye tankou tout pèp. Mwen panse pèp Ayisyen ki te gen lontan ane 86 la se pa yo menm ki egziste konnya nan ane 2022 sa. Si te egziste nan pèp 86 la te egziste nan ane 2022 a, bagay deriv sa yo k pase nan Ayiti konnya yo pa t ap janm ka pase. Jamè jamè. Kote ti Andre Michel? Yon ti bout sitwon ka di jèn konnya barikad se avni yo. Nan ki kle a ki pòt pou yon nonm yon ti bout sitwon konsa lap fè kòb sou tèt yon nasyon. Li met nasyon an. ozabwa epi li regle pwòp zafè l, ki signifike pèp la parèt kòm yon pèp baba. M pa t rete kwè pèp ayisyen te baba. Se kounye a m wè pèp ayisyen baba. Pou yon nonm kanpe li di w Don Gato, senatè twalèt la, senatè poupou a, li di ke Jovenel se dènye 18 novanm, yon prezidan eli de la repiblik pou yon nonm kanpe, yon senp nèg di l dènye 18 novanm l ap wè e p ap ka wè lòt 18 novanm non peyi a. Choz di, choz fèt. Yo asasine l lakay li. Nèg yo pran peyi a yo gangsterize l, yo swadizan mete kostim sou yo pou yo antre nan palman an, yon espas sakre nèg yo badijonnen ak twalèt men jodi a yo met peyi a aladeriv. Tout peyi nan mond lan Ayiti te ede nan ba yo endepandans, fè yo pran endepandans yo, tout peyi sa yo y ap mache byen, sèl peyi Dayiti ki rete ozabwa. Men mesye resezi nou, nou vwayaje, nou ale la Sendomeng nan peyi vwazen nou, m ap tande vèsyon. yon chèf deta, yon ansyen chèf deta, yon jounalis tout moun te renmen, yon gwo jounalis ki te pran egzil sou Janklod Divalye. Janklod Divalye te egzile l, li pa t touye l. Janklod Divalye te egzile Liliane Pèpòl, yo pa t touye l. pwòp gouvènman pwòp pati politik pa yo manje jounalis la kidonk li tap poze prezidan an kesyon li di kisa w fè nan 1 an kelke mwa ou fè nan pouvwa a li di an 1 mo sal fè se lame al kraze. Li te mande, li te di l ke, M pa rete kwè. Ou pa t gen anyen nan entènasyonal la ki te di w ki te bon konsa? Li di, Non. Se pwòp dezi l li kraze lame a. Yon enstitisyon ki ba yon peyi endepandans, yon malfwa, yon sanginè, pran l li kraze l. Alò, lame k te gen lontan lontan an, li pa t janm touye prezidan. Li te fè koudeta, men li pa t touye prezidan. Men lapolis sa a li menm, ke nonm ki te kraze lame a te fòme a, enben li te bay leson, e li di lè nou pran yon prezidan, pa egzile l, se touye l maspinen l mete l avèk etranje pou nou touye l men peyi a yo bezwen pou yo pran pouvwa men peyi a alò li gen yon pakèt sanginen k ap mache dèyè l moun li te fòme k ap mache dèyè l toujou jiska mentnan lajan koperativ nan men l byen peyi a nan men l. Li vann kay la a leta. Konnya li vini. E nan menm kay sa a li rete aktyèlman. Li rete nan menm kay sa a. Kay te vann leta a. Se li menm ki palè wayal li. Men peyi a. Nou pa tap idou lè yon moun gen yon jeneral, lè yon moun gen yon kolonèl dè do l. Li fè fè sa l vle. Lame a te enpeche lajistis fonksyone. Lame a te enpeche taks rantre. Se lame a ki te enpeche lekòl fèt. Se lame a ki te enpeche wout fèt. Se lame a ki te enpeche lajistis fonksyone. Paske se yon lame ki t ap kraze moun ak kout baton. Men. Moun te gen respè wi pa gen pwoblèm lame tap kraze moun a kout baton men tout pitit peyi a te gen respè kote yo pase lè yo gade figi yo di se ayisyen yo ye yo te fyè dèt ayisyen mèsi bokou leta peyi m mèsi bokou dirijan peyi m.

Pòtoprens, jodi mèkredi 13 jiyè 2022 a, popilasyon an leve kanpe pou kont rate gaz ki genyen depi kèlke jou nan peyi a. Selon yo menm, gen gaz ki disponib men leta ap fè mwayen pou yo kapab ogmante pri gaz la. Moun yo di fwa sa a, kou sa a pap pase, se sa k fè anpil kawotchou, wòch t ap brile sou wout ayopò, ba Dèlma, wout pis aviyasyon ak plizyè lòt zòn. Moun sa yo di se yon sinyal klè yo voye bay leta pou montre yo ke yo pap dakò yo mete yon goud sou gaz la paske selon yo menm se yon strateji ke leta itilize pou l kapab ogmante pri pwodwi sa ki transvèsal e ke yn fwa l monte tout pwodwi premye nesisite yo pral ogmante toupatou nan peyi a. Ann koute reyaksyon kèk sitwayen. Yon manyè pou ke yo vin fè nou aksepte lè yo boule li. Men nou menm kòm gran timoun, lè yo mete 3 a 400 dola, son fason lè yo vin mete l 100 a 150 dola, pou ke pèp la di, a si nou te ka achte l 3 a 400 dola, enben nou ka aksepte l 100 a 150 dola. Nou vin di nèg yo. Nou vin di nèg yo. ni kominote entènasyonal la, ni boujwa a, ni leta, sa k ap fèt la a nou konprann li. Yo te vann nou l deja anviwon 6 mwa de sela kote ke yo te di se bandi ki te fè ke nou pa t ka jwenn gaz. E sa l ye yo te bezwen monte l a yon degre eksponansyèl. Nou fè l. Yo wèl pase. Konnya la yo kreye evènman sa ou wè k gen la a yon mannyè pou ke yon lè jou si l vyen pou ke yo monte l ankò. Monte l o detouman de pèp la. Poukisa m di o detouman de pèp la? Otomatikman gaz la monte kòm yon pwodui transvèsal. Kisa k pral genyen? Pri pwodui nesesite yo tout pral monte. Bon dayè ou wè gen yon jwèt k ap fèt ak pèp la la. Avan ou wè yo monte. Pou monte gaz la, pri pwodwi premye nesesite yo gentan monte. Ou konnen, nan semèn pase a, e pa 2 dola wi, nèg yo ap mete sou pwodwi yo, tankou egzanp diri, yo konnen ke ayisyen manje diri. 2 dola meriken wi, aktyèlman la, Bwana mete 40 dola sou yon kès byè, sou kès Guinness, sou prèske tout pwodwi l yo, yo monte yo. Kidonk, yo gentan kreye pwoblèm nan, enben, nèg yo gentan ajiste pou yo. Yo gentan fè previzyon pou ke lavi chè a, pou ke nou vin aksepte l. E nou vin di kominote entènasyonal la, boujwa, paske se yo ki gen pò a, se yo ki gen dwàn yo, avèk leta ki ba yo franchiz yo, nou vin di yo nou konprann, yo travay anpil pou yo te mete nou fas a nèg yo met zam nan men yo. Enben, difèt ke nou menm nou pran timoun nou gade, nou analize konjonkti an, nou wè. Zam nan pwodwi etazini frans kanada e alye l kounya la fòk yo vin voyel ayiti men poul vin ayiti fòk el gen yon boujwa santi ki gen menmiz sou leta a esak fè ou wè nèg yo gen pò yo gen dwàn prive yo yo antre zam yo yo antre bal yo pou ke yay bay ti vwa misye menm jan avèm yo. Y ap kontinye fè revandikasyon yo pase e yo anonse yo pral pase yon lòt faz nan mouvman sa kote gen anpil vyolans ki pral rive si tout fwa leta li menm li pa deside pran responsablite l pou l mete gaz la disponib nan ponp paske Ayiti se youn nan ra peyi la kote chak semèn gen rate gaz e pri pwodui sa pa sispann monte toupatou nan peyi Dayiti.